Bonjou cheri doudou mwen yo kòman nou ye eske nou tout anfòm jodi a mwen vini ansanm avèk yon diferan videyo pou nou men avanm kòmanse videyo a kite m pran yon ti tan pou m salye chak grenn moun ki deja abòne ansanm avèk chanèl la e pou m salye ou menm ki pap sòti san ke ou pa abòne mèsi bokou pou sipò nou gayiz. Ok, jodi a mwen vini pale de yon fanmi, yon fanmi ke nou nik rete konsa nou pa janm wè ankò sou YouTube. Nou pa konnen pou ki rezon, nou pa konnen sa k fè yo pa poste ankò, men nou nik gade nou pa janm wè yo. Dènye videyo yo te poste, sa gen 7 mwa. Ok, sa gen 7 mwa depi fanmi sa pa janm poste ankò. E vreman mwen sonje yo. De ki as mwen pral pale la? Mwen pral pale de Kira Andre. Mwen pa konnen si se paske li rele Kira ki fè li ra konsa sou YouTube. Mwen vin pale de Kira guys. Nou pa janm wè Kira poste sou YouTube ankò. Nou pa konnen rezon an. Sof ke. Mwen t ale sou IG, mwen wè Kira te poste, li gen 2 mwa depi li te poste. Sa vle di, Kira an fòm, Kira an plèn fòm, li pa gen oken pwoblèm ki grav. Si li te gen yon pwoblèm ki grav, e nou tap gen tan konnen sa. Men, Bondye fè, li pa gen anyen ki grav, sof ke li chwazi ba nou yon ti kòd long, nou pa konnen pou konbyen tan. Sof ke nou enpasyan, nou pa ka tann Kira. Paske nou renmen fanmi an anpil. Kira se yon moun ki renmen pitit fi li Naïma. Epi li renmen manman l, li renmen granmè l. Waw, se bèl bagay lè w wè yon moun renmen fanmi li. Mè li ansanm avèk manman l, nou wè se tankou 2 demwazèl. Se bèl bagay. Kira bay tout e... e atansyon l ansanm avèk fanmi l. Li renmen manman l anpil anpil. Li renmen grann ni anpil anpil. Kira ta pral fè pòs sa pou l te di Salut mes amours, mwen gen mwen gen pou m retounen pi aktif sou tout platfòm mwen yo, YouTube, Instagram, Facebook. Pa bliye like, kòmante, pataje e abòne. Mèsi pou pasyans nou pandan absans mwen sou YouTube. Vwala, nou wè Kira pa abandone YouTube. Youtube. Kira genyen pou li retounen ankò sou Youtube. Sof ke n ap tann li. E se pa sèlman sou Youtube, li ap tounen sou tout platfòm yo. Se sa li di nan pòs sa ke li te fè sou IG. Ok guys, n ap tann Kira, Kira ap vini. E poukwa pa Naïma. N ap tann Naïma. De tou kè nou renmen Naïma. Nou Nou renmen fason yo, nou renmen... Wi bebe m yo, se tankou jan m di w la, nou vreman apresye yo, nou vreman renmen yo sou YouTube. Ok, pafwa lè nou wè yon moun pa poste, pi ra nou kouri jije moun nan pou nou ap di yon seri bagay ki pa bon. Paske nou pa konn rezon vreman ki fè moun nan pa poste. Ou gen dwa ap jije moun nan, ou gen dwa ap pale dwòl de moun nan poutèt wè l pa poste etan di ke li gen yon rezon ki fè li pa poste. Ou konnen kilè nou ka fè l repwòch? Se lè li retounen. Lè l retounen li fin di men rezon ki fè li pa t poste. Sa pral depan de sa li di nou ka fè l yon repwòch pou nou di l men non li pa t sipoze fè l konsa pou l te nik chwazi pran brek san ke li pa t menm di fanatik li yo sa. Paske fò chak moun ki gen yon kantite moun kap swiv ou sou youtube fò gen respè pou moun nan fò ba yo anpil valè paske se se yo menm ki koz chanèl ou a ap evolye paske sou ta plede ap lage videyo ou pa jwenn moun ki like ki kòmante ki gade videyo an ou pral vin parèt san sans ok. Men fò w bay respè avèk moun sa yo, yo menm ki toujou ap pran tan yo, k ap gade videyo w, k ap ba w like, k ap kòmante, k ap pataje videyo w, fò w toujou bay sa anpil anpil anpil valè, anpil enpòtans. Se sa k fè mwen pa janm dakò lè youtoubè yo nik rete konsa yo abandone san ke se pa yon rezon ki fè yo abandone. E yo menm ki nik chwazi fè sa. Yo ka fè l. Se pa yon pwoblèm pou yo fè l men yo dwe avèti fanatik yo dabò pou yo di bon m ap pran yon ti brek men pou rezon men pou rezon m ap pran yon ti brek. Si se yon rezon pèsonèl yo pa vle pataje l ansanm avèk fanatik yo, yo ka tou senpleman di bon m ap pran yon brek m ap retounen guys mwen pa kite nou non men m pran yon ti brek. La m panse li t ap plis. pi bon m panse li tap pi bon si yo ta di fanatik yo sa men se rete nou nik rete nou pa wè yo li pa bon ditou li pa fè sans ok men nou konnen na e kira gen pou li vini epi lèl vini li ka di men pou ki rezon ki fè li pat poste. Men sof ke m konnen Kira ap nik rete konsa li ba nou yon sipriz li menm ak tout Naïma y ap rete konsa yo ba nou yon sipriz n ap wè yo parèt ankò sou tout platfòm yo tankou li te di nan pòs li fè an ok cheri m yo an nou pran pasyans pandan n ap tann la bèl Kira André pandan n ap tann la bèl Naïma nou enpasyan. Sa se Sendomeng ki rate ye. Sa gen anviwon 2 mwa depi li te Sendomeng, li te ap gen lè li te anba yon lapli. Daprè pòs li te fè a, li di lapli plis trafik nan Sendomeng bagay e tèt chaje nèt, bagay anraje nèt. Li te fè pòs sa pandan li te Sendomeng, sa gen anviwon 2 mwa. Ok se sak fè nou di Kira André pa gen anyen li chwazi fè yon silans sou YouTube sou pou m pa di sou tout platfòm yo paske li gen 7 mwa depi li te poste sou YouTube men sou IG sa fè 2 mwa ya. An nou tann kira lel vini m konnen sa pral depan sal di fanatik yo pral lapidel pou yo dil yo pat dakò ansanm avèk li paske l te pran brik sa brik la li li kòd la twò long kòd la twò long kira franchman kòd la twò long humm. Yes tankou nou di ma chérie kòd la twò long vin jwenn fanatik ou yo pou vin met lajwa nan kè yo ankò. Paske ou konnen yo renmen fanmi an anpil. Yo renmen granma, nou renmen wè Kira, nou renmen wè Naïma, nou renmen wè manman Kira. Ok guys. Men yon pòs ankò Kira te fè sou IG, tèlman tifi sa renmen fè moun ri. Li di konsa, Yo toujou ap kriye pou yo ka wè tout kò m. Dezole, se pa fòt mwen si se tout bagay nan mwen Kira. Se tout bagay nan li ki ra. Sa vle di, nou pa ka wè tout bagay ou byen fèt ki ra. Enben nou pa ka tann pou nou wè fanmi sa ki ap mete lajwa nan kè moun sou YouTube la ankò. Nou pa ka tann pou nou wè yo. Sa se Granma avèk Naïma. E Naïma vrèman renmen Granma. Mwen apresye sa lakay li anpil. Paske li renmen grann ni. Li renmen Fanmi li anpil anpil anpil anpil se bèl bagay guys se bèl bagay sof ke nap tann yo nap tann yo paske nou konnen fòk yo vini ankò sou youtube la pou yo kontinye ap fè moun ri menm jan yo te konn fè oparavan Naïma chérie nap tann ou Kira ou konnen depi ou pa vini Naïma pap vini men nap tann ou pou vin poste pou Naïma poste em konnen premye bagay map wè nou 2 a ansanm paske ou pap janm vini pou kont ou pou vin fè fanatik yo ekskiz san Naïma pa la mwen konnen ou menm a Naïma ap mete nou ansanm pou nou vin fè fanatik nou yo ekskiz paske nou te ba yo yon kòd ki vrèman long sou youtube. Lè w wè medam yo wa di se 2 demwazèl. Ti foto sa m renmen l anpil anpil anpil anpil. Gade kanpe Naïma avèk ti poupe li nan men li. Li met on ti men nan tèt li. Depi lè l bebe li vrèman cute. Vrèman vrèman cute. Ok sa se Naïma ki fin demwazèl. Waw ti pitit la e bèl lap bèl de jou an jou men se papal li vrèman sanble li pa tèlman sanble avèk Kira li plis sanble avèk papal ok guys an nou pran pasyans pandan nap tann e fanmi sa ki pral retounen back sou YouTube e mwen konnen e Kira pap pran twò lontan. poul vini paske si w gen 7 mwa cheri depi ou poste silvouplè pa kite fanatik yo soufri ankò yo soufri kont yo deja de absans ou menm ansanm avèk Naïma enben nap tann yo nap tann ou ansanm avèk Naïma avèk tout fanmi an paske nou konnen wap fè nou wè manmi w granma wap montre nou Tout moun yo vrèman natirèl. Vrèman vrèman vrèman natirèl Kira André. Lè Kira natirèl li bèl. Li bèl tout jan. Ok cheve natirèl san mekòp. Waww trè cute. Tout jan li ye li bèl li. Parfait ok guys an nou tann Naïma an nou tann Kira e poukwa pa granma e manman Kira André nou sonje fanmi an nap rete tann yo e nou konnen nan yon ti tan ankò ki pa two long yo gen pou yo vini e lè yo vini lè sa yo pral di nou Tout bagay ki te pase ki fè li pat poste. Erezman se pa yon bagay ki grav yo gen ankò tankou nou di, men sof ke yo pran yon break. Nap tann yo guys, nap tann yo paske fò yo vini. Fò yo retounen bak. E lè sa y ap vini tou fe, tou flam. Nou konnen lè Naïma avèk Kira tounen sou platfòm nan, tout dan nou pral deyò. Tout dan nou pral deyò. La a li te di, li fè pòs sa, li di entènèt la pyeje. Si l di entènèt la pyeje epi itilize l yon fason pou l pa deranje fiti w, enben se yon konsèy li bay. Pran konsèy yo paske gen fason ou itilize entènèt la vrèman demen li ka fè w regrèt. Men si w itilize l nan yon bon kondisyon, nou rete kwè ou pap regrèt ditou. tou. Okontrè, ou pral kite egzanp pou pitit ou, ou pral kite anpil bèl modèl pou pitit ou k ap vini demen. Se sa k fè, annou itilize Entènèt la nan yon fason pou nou pa regrèt demen. Yes, mwen kontan pou konsèy sa ke Kira bay la. Yes bebe m yo ti konsèy sa yo yo vrèman bon anpil anpil ya sa se kote kira te fè yon pòs ankò li te di eske n pare pou m retounen ankò sou youtube e ki videyo nou ta vle m pote pou nou kira andre se ou nap tann ou konnen l deja se ou nap tann ou te dwe gentan tounen deja paske Tout staff la pare, tout fanatik ou yo pare, yap tann ou. Nou konnen premye videyo wap vin avèl la, ou pral vin di, ou pral vin mande yo ekskiz paske ou te ba yo yon kòd ki long sou youtube. Nou konnen ou pap vin eksplike tout bagay, men kanmenm Ou ka di men rezon an paske petèt se te afè pèsonèl ou ou t ap regle. Nou konnen gen bagay ki ka rete prive pou ou, ou pa p janm vin eksplike tout bagay vrèman, men nou konnen w ap fè yo ekskiz kanmenm pou w ka di men rezon ki fè ou pa t poste. Dakò cheri. Nou kontan pou nou te bay ti detay sa yo de Kira André, de Neyima, waww Nayima. Naïma, Epi, nou sonje yo tout, fanmi an nèt, granma sitou, manman Kira, nou sonje yo anpil anpil. Oke, n ap tann yo. Pa janm chita ap tann yon bon moman, se pran yon bon moman epi fè l bon. Bizou pou chak grenn abòne mwen yo, bizou pou ou menm ki pral abòne e bizou pou Tout moun mwen renmen nou anpil se te yon plezi pou m te ansanm avèk nou na rewè ankò bye.